Yo, ou mankem wi menn.
Ah mwen menn yo. Ou poko janm fè one night stand? M just wè yon nèg m anvi kraze avèl. M renmen avèk yon moun, m konn ap fè ap pral nan sèks avèl just aprè 6 mwa, 8 mwa. Bonjou bonswa tout moun se Meli Melo show ki antre lakay nou ankò yn fwa map salye nou tout e map remèsye nou chak ki abone avèk chanèl lan YouTube nou an ki se Royal Prod and ki abone avèk paj Instagram nou, TikTok nou. Mèsi anpil, anpil, anpil paske si se pat nou menm nou pa tap la jodi an. So nou vini jodi a avèk yon lòt deba, yon lòt sijè. Map kite ti bouk la prezante tèt li. Wè, nou gate, nou gate l, nou gate l. Antouka, map salye tout moun, se ankò Dou avèk nou sou platfòm Meli Melo. M ap di nou mèsi pou sa nou fè pou nou. San nou menm, nou pa t ap ka la jodi a. Travay la, nou konnen gen anpil ki gen pou vini. So, mèsi pou abònman yo, pou kòment yo, pou pataj yo. San nou menm, pa t ap gen anyen k t ap posib. So, m ap salye Djidji, jodi a tou ki avè m sou platfòm nan. E Foudji ki pa la. So, m pa konnen, Djidji, di m non, ki sa w pote pou moun yo jodi a la? Bon!

Sa w panse de zen antre Vanessa avèk Rutshelle la? M panse kanmenm ou tande pale de sa. Humm m pa ou konnen nou pa vrèman konnen m pa vrèman konn kisak pase a ok m pa vrèman konn kisak pase nou pa pèsòn mwen pa konnen kisak pase men daprè mwen gen yon bagay ki ki deranje Vanessa anpil
ou di mwens m pa konn si son buzz tou si son buzz li byen fèt. Bon pou mwen m pèsonèlman m pa kwè son buzz. Men a se pwopo m gen yon kesyon ke m ta renmen poze w avan menm ke m kontinye. Kijan ou menm avèk yon patnè w t ap jere sa si ou gen yon fanm ou avè l epi ou fè ou prezante bon patnè w li antanke zanmi epi swa w vin aprann bon patnè w la renmen fanm sa ou byen li kraze avèl so kijan ou menm ou tap pran sa. Sim te gentan sil te mennaj mwen avan ou di mwens. Non tankou li pat mennaj ou li pat mennaj ou avan on moun ke ou just rankontre avèk li epi ou prezantel li kòm mennaj nou ou konprann. Eske ok ou vlem sensè avèw. Yeah. Ok poum sensè avèw lap difisil. pou 2 patnè fè sa, fè youn lòt sa. Otomatikman ou wè youn fon lòt sa konnen yo pa patnè. Ok.
E pou ki sa ou di sa? Paske nenpòt nèg ki patnè w la a li pap fè w sa. Depi nèg a ka koze avèk yon, ko, m di l konsa, koze avèk yon fi k li konnen ki gen yon relasyon avè w, menm si li po, nou pot ko rive lwen, se paske l pa zanmi w. Otomatikman nèg a se zanmi w l ap di w sa. L ap, l ap fè l, l ap fè l e l ap di w sa. And si w mal panche, ou menm ki fi a, E gade wap gade w nan relasyon a tou lè 2 epi apre sa ou menm kap wont. Ok sa poko janm rive w pou w nan zen diskisyon avèk yon bon patnè w jis pou tèt yon fanm? Non, e pa gen okenn zanmi m ki nan ki sa rive yo tou. Tout zanmi m yo, m pa janm nan kont avè w pou sa e m pa gen okenn zanmi m ki ke sa rive yo avèk yon lòt patnè a tankou nan baz lan oh misye te konn koze avèk madanm etèl sa poko janm rive m. Ok.
Mwen pèsonèlman m toujou di sa. M son moun ki renmen zanmitay anpil men malerezman m pa gen zanmi. And m pap janm kraze yon amitye m avèk yon fi parèy mwen jis poutèt yon gason. Pou mwen menm okenn nèg pa merite sa. E li parèy pou yon fi tou. Okenn fanm pa merite pou kraze amitye ou avèk yon bon patnè jis poutèt li menm. M ka kraze amitye m si moun nan fè m yon bagay ki pa bon. Ok m pa deside zanmi avèk ou ankò pa ke m pap vle byen pou ou non m pap deside zanmi avèk ou ankò men pou yon gason m twouve l pa make sense. Eske bon m di w mwen menm antanke gason m konnen li pap li pap fasil pou 2 gason enmi pou yon fi. Pap fasil. A mwen ke moun sa yo pat zanmi. Yeah e poutan nan pa pou fi li telman fèt souvan. Li fèt souvan. Eske ou konnen fi pi fasil. Fi kraze relasyon pi fasil ke gason. Uhmm yeah. Fi kraze relasyon.
Pase gason an hey yo sa gen la. Ah ok banm di w li konsa. Depi m wè w ou se madanm patnè m depi m wè w patnè m nan wè w klè. Kòman sa? Kijan w eksplike sa w di an? Depi m wè w patnè m nan wè w, e pa tripotay m ap fè. E pa tripotay, e kisa li? Wè w patnè m, men frè m, depi m wè w patnè m nan wè w. Ok, mwen m toujou di sa tou, depi. Sa vle di, m ap soti, listen, gen bagay, gen bagay m pa p fè. Si, kòm si m pa pral mete, m pa pral rantre nan, nan, m pa pral mete m nan pozisyon pou m nan yo di. Depi m soti, m ap soti la m deyò nan pwogram sa la. Ou di mwen si m te wè w ap soti nan otèl sa la, m konnen se madanm patnè m nan, madanm madanm patnè m nan, m ap di l sa. Mwen m pa konsa, paske m toujou di sa, depi ou marye avèk zanmi m, m ap toujou vle pou maryaj li dire, e pa mande si ta gen timoun nan mitan yo, Sa pap kraze relasyon an non. Non, li kapab.
Ou ap veye m, lè sa ou pap kite mwen w. Non, li kapab. E menm jan depi m wè w la, e depi m wè patnè m nan, kwè w, depi ou pa vle patnè m nan, ou pap kite mwen w tou. Non, pafwa ou oblije ou menm ki se zanmi, ou oblije bat pou prezève maryaj yon pwòch ou. Maron sou konprann sa kèm vle di la non.
M konprann reyalite sa. Byen ke m poko janm nan nivo pou m poko janm nan nivo pou m fè sa m di w la tou. Ok. Men, men, it make sense. Sa vle di m konnen patnè m nan fou damou, damou fou epi kounye la m konnen ap fè l yon seri de bagay. Pase m konnen l ka tiye w tou. E si se, e si se patnè w la w wè? Sa yon lòt bagay.
Sa yon lòt bagay.
Sa yon lòt bagay. Se toujou menm bagay la. Non, fò m pwoteje relasyon nan koun ya. Koun ya m ap pwoteje relasyon nan. Ok. M baka kaze relasyon pa nèg. Ou konn?
Non. Li nòmal.
Non, li pa nòmal. Oh, gon bagay Baky di nan yon mizik li. Zanmi mennaj ou pa zanmi ou. E m toujou ap di yon pakèt zanmi m sa. E sa k fè tou m te gen yon zanmi m ki te marye. Kote ke m te kòmanse alèz avèk mari l, otomatikman yo kite, m vin pa, tankou, m tou delete nimewo mesye a sou telefòn mwen paske se demwazèl la ki zanmi m, se pa mesye a. E pa kòm si m ta di w m tou gate zanmi avè l non. Men ou pran limit ou.
Yeah, m pran limit m avè l. Banm Paske diw. se se madanm ou k Zanmi, zanmim ou pa zan- zanmim. Zanmi, non, nou, k- nou ka zanmi. Nou ka zanmi. Zanmi, M te byen alèz salitasyon pa avèl. vle di zanmi. Yeah, salitasyon pa vle di zanmi. La anpil moun Egzanp, konfonn. hey,
m gen nimewo, m si m gen, si mari ou se patnè m, pa vre? Yeah. M gen nimewo ou.
M gen nimewo w pa pou m nan tèks yo, e sa k ap fèt la? O sa, m bezwen tèl bagay nan men w. Non, m ap ekri mari w la. Si m rele patnè m nan de twa fwa pandan de twa jou m pa jwenn li, hey kounye a m ap tcheke si w. M ka toujou salye w. M ka toujou wè estati w, m kòmante l, m ka toujou, hey sa k ap fèt la m pa tande w non kòman w ye men avèk avèk anpil respè, avèk limit. Yeah, limit, yep. Yeah, menm si menm si lè nou lè mwen m ak patnè m nan menm kote nou ka bay tout kalite blag men nan telefòn nan a nou de non. Non. Yeah, sa make sense. Yeah. Yeah. So pou mwen pou mwen. Fi yo, anpil fwa, ok, ban m di w, fi yo m konnen tou, yo kon, menm jan mwen m gen, ka di, a, m pral kraze entèl, oubyen m pral, a, m pral fè dis, m pral fè dat, fi a tou gen entansyon sa tou. Yeah, anpil gason pa konnen sa. Egare.
Anpil gason pa konnen sa, anpil gason toujou panse, Ah m pral bon sou manzè pandan se tan dèfwa nan may fi a li gentan konnen poukisa lap pwan M tou. gon m gon m gon demwazèl ki banm nimewo l m kole la nan kòl banm nimewo l banm nimewo l li di ou bezwen nimewo m m di wi banm nimewo l pou jodi a map pale avè w la li pa janm reponn yon mesaj ou li pa janm reponn apèl mwen e lèl banm nimewo a m sone l m wè e li menm e pa nimewo w bezwen ak ki entansyon e nimewo w bezwen bon si l pa banm nimewo a m pap kite l anyen pou ou m bezwen nimewo a men nimewo a. Ok e nimewo wap bezwen li ap baw nimewo a So pi gwo pwen se ou k pi jènjan jis paske wè fi a reponn mesaj ou li reponn apèl ou Oh m fò oh m kraze entèl e paske m jènjan manti Ou menm ou vin nan entansyon sa a pwobableman l vin avè l e pa defann m ap defann fi pa di m ap di gason mawozo Men men men gen anpil nèg ki pa ki pa Li pa wèl konsa. Fè ou pi gò panse non m fò a entèl pa bon e pa vre e pa vre e ou pi jèn jan sèl avèw li pale sèl ou k nan kontak li non pa bay tèt ou manti ou konprann so gen yon pakèt bagay gen yon pakèt bagay fi an gwo fi se yon bagay nou pa ka nou pa ka sa gason pa konprann fi si majorite ok majorite gason pa konprann sa fi anpil fi silansyez. e ke menm si fi an ta vle sa, a fòs ke gason ayisyen gen move kote sa yo lakay yo lè yon fi rive sou yo avan, tankou la a, fanm ayisyèn pa fè l, men pafwa pa ke li pa nan tèt fi a jis pou l vin sou ou, jis, a m gen dwa wè w lajan ti mayo sa e sou w la, m anvi fè de kraze avè w. Men m pito tann ou rive sou mwen. Nou wè Djidji ap mande m renmen, nou wè Djidji ap mande m renmen. Non, pandan w di sa, ou poko janm fè eksperyans sa? Pou m just wè yon nèg m anvi kraze avè l? Pa menm jou a, men kòmsi, ok, sa ka, ok, apre sa n a vin sou sa. Ou poko janm fè eksperyans rive sou yon moun e, you know what? Onètman, sa poko rive m. Men pa ke m pa konn wè yon nèg tankou M renmen, m pa renmen nèg ki gwo kap fè spò. Bwè ti dlo yo pi byen. Plizoumwen nan fason w ye la, on ti jan pi gwo. Lè moun nan met on chemiz, m sonje m te gen on ex mwen sa tèlman plat, li tèlman mens, pa kont gen de rad lè li mete, otomatikman m anvi l. Yeah so gen gen nèg m konn wè tankou sant parfum li ou byen jan ke l abiye ou byen Ou pran sant mwen la a e m santi non bon la non m pa pran sant ou sa konn fè m anvi moun nan sa konn fè kèk men nou m ta met men sou moun sa m ta pase yon moman avè l pa plis so men m ret nan limit mwen. Kesyon oze a repons oze kòman m ta di l la m p ap swiv moun non Ou poko janm fè one night stand? No, sa poko rive m.
Li pa ko pase nan tèt ou byen ou poko nan pozisyon. Yeah, li pa m anvi sa de vwa. Li pa anvi sa. Menaj mwen pa tande sa. Pale nan pale. Li pa tande pati sa. Tande. Kòm si ou poko nan pozisyon ou di mwen si poko pozisyon, poko jwenn pwopozisyon, pwopozisyon avèk pozisyon ou di mwen. Ou jwenn ou pa fèl.
Epm bon map toujou jwenn kanmenm men pèsonèlman poum rive nan pozisyon poum kouche avèk yon nèg fòm konnenl kòmsi fòm pran tanm
fòm pran tanm mkonn ok mkonn renmen avèk yon moun mkonn ap fè ap pral nan sèks avèl jis aprè 6 mwa 8 mwa paske fòm pran tanm yeah.
Tankou m pa vle, sa pa vle di mwen k pi bon fanm, sa pa vle di tou tankou se paske m panse si ou fè l apre tout tan sa ou pral ret avè m. Banm numéro 2 ex ou apre sa m pral pike yo tande solda paske Djidji ap ba nou ka 8 mwa di Djidji No yeah 8 mwa twòp. Pa kont lontan la m te pi jèn men kounya m pap fè 8 mwa. Konnen w ko konn bay yo. Ou tap fè lavi a twò kout pou w ap pran tout 8 mwa sa pa ladann. Yeah si tankou m renmen moun nan so. M lanse men avèk prekosyon.
Yeah, it's ok. Nenpòt je sa e tout tan ou ka ou ka evite youn ou ou kòman m te ka gon je ou di li. Evite youn men w prev on bagay 10 bagay te ka rive w men evite youn ki enpeche 10 sa. Yeah. Li ta pi bon toujou. Paske ou pa konnen Pwobableman moun nan ka gen nenpòt maladi, ou ka ansent, gen dwa se, ou gen dwa vin damou tou, gen dwa fin fè sa w ap fè a, ou damou tou epi moun sa mete w atè. E nou konnen nan majorite ka, anpil fi ki just wè yon nèg li ta vle trip avè l, bon sa rive m yon fwa, tankou m just wè moun nan e ke m just ta renmen, m ta renmen just pase, tankou pase yon ti tan, ok, itilize l kòm yon beki, epi Nan itilizel konsa a m vin m vin renmen moun sa e kem ta vlel pou mwen. Majorite fwa a se sa ki rive anpil fi. Gen gen gen plizyè patnè m konnen ke sa rive yo. Yo sa k gen la a m fek kwaze yon ti fanm la ok pou m dil konsa jan jan jan nan nan lang bredjenn nan jan nou dil la m fek kwaze yon ti bitch la e al kraze manzè anpi li. E gade ou gade ou sou katran. Gade ou gade ou sou gete sou katran. E pi ou tande madan ou. Ou sive lè. Mwen feeling mwen men an. Se lè fi a fin itilize nèg la. E pi kounye a li pa vle l ankò pou e nèg sa. E kòm si nèg la pran plas fanm nan. Kounye a la ou bez ye.
Sa rive. Sa rive. Defwa e pa paske ou vle. E sa k fè m di ou. Gason ki, moun ki pou konnen ap konnen. Pi gwo pwen se ou ki pi jèn jan. Pase, jan ou di, e yo mwen pral kraze, pi ok. Ou te vin kraze, ou te vin kraze, ok, pa yon problem. Men kraze wap kraze, pa yon problem. Ou fon premye, ou fon dezyèm, ou fon twazyèm, ou fon senk kraze. Shit, senk kraze sa ou fè la, ou gade ou e, get. Ba e pa bon mwen non pase jan mwen jan mwen la fòm fòm wè te epi kon na fi sa di mwen meme se kraze mta ba ou apre se kraze sa ou dan ou fini fòl ale epi kon na la ou men mou kon nou kon nou bezwen bagay serye e sou se sèvo ou kon nou kon nou bezwen la sou serye so gen gen tout sa la dan gen tout sa la dan nen pòt nen pòt jèn gason ki konnen ki respekte fi lap konnen sa map di a hey yo ou pa ou pa pi jèn jè ke fi a. Li a vle ba w kraze, li ba w kraze. Li ka jwenn ou jodi a, li deside ba w yon kraze, li ba w kraze. Gen nèg ki ka fè dezan, twazan, katran, senkan nan DM li ki ap mande l, k ap mande l yon kraze, ki ap mande l pou l wè l yon jou. Men gason ayisyen otomatikman e fanm nan ki renmen l, li toujou santi kèt fi sa twò fasil. Men èske se pa paske nou pa fè l fasil ki fè nou wè l twòp? M pa kwè sa non. Ou pa p fè l? Èske w ap fè l ou menm? Mwen menm, pèsonèlman, non. M pa p rive sou. Ok. Eske fèm pap fèl oubyen sa poko rivem? Paske an reyalite m poko janm jwenn on nèg poum just gadel epi poum renmenl, poum chwazi tankou poum di tèt mwen kèt men moun sa fòm rive sou li yon lè. Sa pa vrèman rivem paske se abitid ki koz mwen renmen moun. Non non non non non non. Abitid avèk lanmou se 2 bagay ki, se 2 bagay diferan. Men, dèfwa abitid konn koz ou vin renmen yon moun. Listen, Abitid avèk renmen yon moun se de bagay ki diferan. Yeah.
Men abitid konn koz ou renmen yon moun. Ou vle m eksplike w?
Mh. M abitye avè w jodi a. Admeton, m fè 10 zan ap viv avè w. Yeah. M te konn, m te konn leve w nan dòmi avèk, avèk yon pakèt sipriz. M te konn fè yon pakèt bagay pou w pandan jounen an. Fè 1 an m pa, ou fè 1 an ou pa wè m. Yon lòt moun vini. Avèk menm bagay yo? Pa menm bagay, li pa oblije menm bagay yo. Paske otomatikman m pa la, otomatikman m pa la moun nan vini avèk yon lòt, avèk yon seri de lòt bagay, l ap vini pa, l ap fini pa, w ap fini pa abitye avè l. Sa pa lanmou. Paske otomatikman ou gen abitid lan, si se lanmou, ou pa l renmen moun sa ankò. Eske se lanmou, eske se renmen moun sa ou byen ou renmen sa ou fè pou li a? Ou dakò? Ok. Abitid avèk. Bon, pou mwen menm pèsonèlman, majorite relasyon m, se abitid ki fè yo. Ou ka, ou ka, ou renmen moun nan, epi ou abitye avèl tou an menm tan. Mwen renmen l. Non, e kòm si, abitid, pale avè l, vin ap gade kòman la, kòman l ye, kòman l ap aji avè m, paske si yon moun ou pa trete m byen, byen avan ke m avè w. M pa wè poukisa m pral renmen avè w paske m pa konnen w vre. Pran nan map pran nan men w tande pran nan men w tande san parezyon. Yeah paske m pa konnen w vre. Listen ban m di w ban m poze w kesyon sa kòm ou se ayisyèn byen ke w jèn ou pa ou pa konnen an ou pa konnen an.
Mwen pa jèn non vizaj yo jèn.
Non ou jèn tankou m toujou tande moun di e fanm ayisyèn depi yo fin gon nèg. Depi yo fin fè pitit an nèg yo konsidere a mari m zafè e mayo yap met sou yo gwo sandal san soutyen nan kay la yo pa leve pou yo mete ti bagay bèl ti bagay sou yo jis yo jis ap mache nenpòt jan èske èske èske ou tande sa e kisa ou panse de fenomèn sa. M tande sa
pèsonèlman mwen menm. Pou m byen di w, m fè eksperyans viv nan kay moun deja menm si ke m pa gen pitit. Gen de lè m rete, m anvi mete m seksi, m mete ti soutyen avèk ti kilòt, fè prepare manje, fè yon seri de bagay. Fò w bay kòb la tande, fò w bay kòb la byen rapid. Yeah, fè yon seri de bagay pou fè mennaj mwen plezi. Men gen pafwa tou, se gwo mayo lou m pran, m mete sou mwen, m fè yon boksè epi m mete yon kalap nan pye m ret nan kay la. It's ok pou yon jou.
Yeah, donk.
Gen fi ki pranl vre ki fèl tounen yon abitid chak jou chak jou chak jou chak jou lè konsa moun nan vin manke wè nan ou lale deyò men gason m gen enpresyon gason pa janm satisfè ase
e ke menm sim tap metem sexy menm sim tap fè tout jan de bagay sa yo lap stil Lap still wè deyò. So kem fè sam vle a mfini. Ok. E m ka toujou fè tèt mwen plezi san kem pa oblije fèl pou yon gason. M pap defann gason. Nenpòt jan sa ye, nenpòt jan m pral pale, yap di map defann gason. Oh ou gen dwa ou pou defann gason paske nòmalman e gason e. Non m pap defann gason paske gen nèg ki fèl pou foli, gen nèg ki fèl jis a. Pou vagabon. Men èske ou konnen an gwo, gason pa bezwen renmen yon fi pou l fè nenpòt bagay avè l. Nenpòt lè, nenpòt kote, nenpòt jan. Nenpòt moun nan. M konnen sa, men gen anpil gason ki pa konnen ke l konn konsa tou pou yon fi. Non, listen. E pa di m di l pa konn konsa pou yon fi. Men anpil fwa, nou di konsa depi gason. Fi pi fasil kraze yon relasyon ke gason. Wi.
Paske wap jwenn plis fi renmen avèk fè sèks avèk yon moun avèk santiman Non e pa vre, e pa nan kontèks sa E pa nan kontèks sa Nan ki kontèks ou vle dil?
Ok, admeton m konn ba w 500 dola pa jou M konn lè m konn, kòman m konn ba ou l, m konn mete l nan yon anvlòp e kou Hey Djidji I love you Mete l bò tèt ou a Demen maten map soti, m pa gentan ekri I love you a, m mete l nan anvlòp la, m mete l la Sa sèlman ka fè w ba yon gason kraze M panse yon fi ki konnen mari l byen E pa ke li pap bay enpòtans non men lap di lap di nan tèt li kèt ok baby pa make I love you an jodi an se paske petèt li an reta ou byen yon bagay konsa. Anpil fwa tou moun yo konfonn fanm avèk fant jan moun yo toujou dil la. Humm dèfwa banm di w. And then anpil gason toujou panse se laj on fi ki fè li mature. Non, Pandan non. se tan gen moun m Laj ou konnen nimewo li, ki ka an nan ka chif. alèz, ki ka nan 45 nan se nan 50 an ki pede pase gason, poutan yon jèn fi ki ka apèn nan 18, 19 an ka plis jere yon relasyon pase l. So,
fi, nan kontè nan nan ki kondisyon m di l, kòman m di l alò? Lè yon fi met nan tèt li, hey, oh ou fè sa, m pral fè sa tou. M pral fè w peye oubyen m pral tire revanj. Pa tire revanj non. Ou fè a fò ou, paske sa m fè a m fè l deja. And si m fè l, y ap fè, y ap bat bravo pou mwen. Ou menm lè ou fè l, y ap pale w mal. Byen ke l pap retire anyen sou ou. Pou mwen pèsonèlman, sa se te bagay lontan. Pa ke m ap konseye yon fi. Gen fi, gen fi ki wè l konsa. Gen, pa fi, gen moun ki wè l konsa. Paske entèl fè tèl bagay, m ap fè l tou. Ou entèl fè m tèl bagay, m pral fè entèl tèl bagay. Pa fè entèl tèt bagay, wap fèl. Paske, ok, admeton. Men li ka fèl pou fè entèl mal. Ye, men ki sa kap soti sou entèl? Anyen, menm jan pa gen anyen ki soti sou li tou. Ok, m dakò. Men, pa bliye, lè w se fi, lè w se gason, mwen m ka fon seri de bagay, yap di m jèn jan. Ou menm, ou menm, ou menm nan zòn nan, ou se pi move fi ki te ka gen. Sonje, ou konn ki sa m vle w konnen, eskize mwen. Pafwa m wè moun yo souvan konfonn siècle e malgre siècle nan moman nap viv la gen yon seri de bagay lontan lè yon fi te fèl li te ka yon big deal pou li so jounen jodi a li pa menm jan e ou ka pran egzanp de bagay chèfika. Ok. M pa ap twò fokis sou sijè sa, ki t avèk yon nèg ki te ap fè cheat sou li, ki pa t respekte l anyen. Ok. Li fini al pou yon nèg ki pa gen mwayen, jis poutèt ki sa? Jis paske l t ap chèche yon ti ons respè avèk lanmou nan men mari l ke l pa t ka jwenn, ke l jwenn nan men nèg sa. So, fanm sa jounen jodi a, li se yon movèz fanm? Fanm? Non.
Ok.
Enben, jounen jodi a, li konn sa. Pakont, nan tan lontan. Fanm sa li tap on salòp li tap on bouzen jan ou di a ekskizem li tap tout move bèt.
Banm diw. Yo pa tap yo pa ta pral jije nèg la non kap fè tout tete sa yo. Jijman ta prale sou fi an sèlman. Jounen jodi a jenès feminin nan pa jije ba yo konsa e se sak fè kem vin renmen jenerasyon sa kem ladann nan la. M dakò, m dakò, m dakò e pa kem kont ou. Men pa dènyèman ou te di yon bagay ki li pa deranje m, ki se verite. Yeah.
Ok, an nou pran jenerasyon, ok banm pran 1990 a 2026. Jenerasyon sa, yo wè lavi an diferan. Av, m dakò se yon syèk diferan, se yon jenerasyon modèn. Of course. Men avan, moun nan te di, oh m gen, moun sa se mari m, m dwe l respè. Moun sa bezwen fè pitit, m dwe l fè pitit. Men de no jou, Fi a di l pap fè pitit pou gason an. E pa fi a di l pap fè l non. Se yon egzanp.
Ok. Se yon egzanp.
Ok.
Fi a di m pap fè pitit pou gason an. M pap fè pitit. Ou byen m poko pre pou m fè pitit. Dat se. Malgre nou marye. Malgre, malgre nou marye tout moun konnen ke nou marye. Yeah. E pa yon bagay nou fè an kachèt.
Li di l pap fè pitit pou gason an. Ou byen se sa m vle a ki pou pase. Avan l pat konsa.
Kòman lè w di sa w vle a, sa fi a vle an? Li mete l pou tou lè 2 bò. Egzanp, ok gason, ok avan manman m papa m, papa m te konnen li te la pou l te travay pou l te bay manman m manje. Manman m pa t janm esklav. Men manman m te konnen ke li dwe papa m respè. Gon seri de bagay, se papa m ki gen dwa fè yo. Ok? De no jou. Depi fi a, majorite fi, pa tout, depi li gen yon Crocs, li gen yon Apple Watch, li gen yon iPhone, li gen Cash App, li independant. Non sa e blag. Anpil fi, anpil fi. Pou mwen menm li pa blag.
E pa tankou li deranje m non sa ke w di an. De nos jours, anpil gason frustre jis poutèt ki sa, paske. Lontan jan di an, papa w te ka pran manman w, li lage ni ou menm, ni sè w, ni frè w nan men l, epi li menm l ap bouke, pandansetan li pral fè 10 pitit ankò avèk yon lòt fanm, l ap kite yo nan men l, epi tout fanm sa yo vin madan sara, y ap bouke pou yo fè edikasyon timoun sa yo pandan nèg sa p ap fè anyen ke mache gwòs fanm. So, jounen jodi a, fi vin repliye. E kòmsi m ta di w, e pa repliye non, yo revòlte. E kòmsi m ta di w, se lè w pran yon esklav, w ap fè l pase mizè, chak jou w ap bat li, epi esklav sa li menm, jounen jodi a, li di bon mwen m pa deside pou m esklav ou ankò, m deside pou m pran bagay yo an men. Pa gen anyen k ap ka kenbe esklav sa. So, se sa ki vin pase jounen jodi a. Anpil fi di tèt yo ke yo p ap dakò si yo pa santi yo prè pou yo fè pitit, jis poutèt on nèg vle pitit jis paskel marye avèl li pral bal pitit paske majorite gason sitou gason ayisyen gen sa nan yo depi ou wè on fi bèl fi a tankou lekòl yo wè fi a tankou kòmanm te ka di sa endepandant jan ke no jan endepandant jan ke yo di a tout sa yo wè pou yo fè se kase fil paske nòmalman depi yo ba on pitit yes nòmalman depi yo ba on pitit Ou pap ka, ou pap ka, ou pap ka tankou endepandant jan ke w te vle l lan vre. E poutan jounen jodi a malgre anpil fi gen pitit yo still endepandant.
Endepandant lan nan kòman, nan ki sans? Kisa ki endepandans? Gen plizyè sòt de depandans. Gen endepandans ekonomik, jan ke yo toujou ap di l lan, e anpil fi se nan sa yo ye kounya, paske anpil fi gen endepandans ekonomik. Moun nan kreye bagay, li ouvri biznis li, li fè yon seri de bagay k ap pèmèt li depann de tèt li, se pa yon gason ki oblije ba l tout sa l bezwen, ni yon kotèks, ni yon bòs dan, ni yon les fwontal, tout jan de bagay sa yo. So listen, ban m ban m di w sa m, ban m fini avèk sa m te kòmanse a. Kòmsi jan jenerasyon sa a pran bagay lan avèk avan li diferan. Ahan, li pi bon. M pa kont ou. Yeah.
M pa di l pi bon, m pa di l pi pa bon, m pa kont ou. Non, ou pap janm wè l pi bon paske nòmalman ou se gason. M pa ladann. M pa nan jenerasyon sa k ap pase a yo tou. Of course ou ladann paske w ap viv jiska mentnan la. Non, non, non, nan jenerasyon ki te pase a. Nan jenerasyon manman m papa m nan, m pa ladann. Sa vle di m nan jenerasyon sa la. Oh ok, pa kont ou t ap renmen gen yon fi pou ou ta gen yon relasyon avè l menm jan ak manman w papa w? No.
No, ban m di w, nenpòt fi, m se gason nenpòt fi, mwen menm, si m gon fanm, m di w pa al travay konnen m pa bezwen w. Yeah.
Non, ou ka toujou di moun nan pa al travay wi, men w kreye biznis ba li.
Travay pa vle di travay, pa vle di al deyò al travay pou 10 dola. Ok. Depi m, hey, paske otomatikman e mwen k ap ba w chak jou m p ap respekte w. De li pou li pou li pou li li li lè de bò. Yeah ni pou fi tou. Lè de bò. Paske mwen menm si m avèk yon nèg ou pa bat bouda w pap fè mwen m pa prèt avèw. Ou pa bezwen ban mwen men hey m konnen yow e 10 dola w ka fè pandan jounen an fè 10 dola. E 15 dola w ka fè fè 15 dola. M vin ka fè 1000 dola pandan jounen an hey ou pa ka fè se pa paske w pa vle fè m wè w leve chak jou wal fèl ok so. M pa m pat bezwen yon fi konsa. M pat nan m pat nan m pat nan tan sa. E nan tan n ap viv la ou panse m bezwen fi konsa? E malgre nan tan lontan, fi yo te toujou Ebyen yo pat yo pat konn bay ekonomikman, pwobableman pwobableman ekonomikman yo te toujou fè sa yo te gen pou yo fè. Mache a, mari a plante yo menm y ale yo rekòlte, yo mari a pat bezwen la pou ale nan jaden an pou y al pran sa yo bezwen yo vini yo fè manje yo asire yo lè mari a vini yo jwenn manje. De no jou vrè pwoblèm nan se kisa? Jèn fi a li gon mari li konsidere non m se m pa m pa tchoulou m pa nan fè manje pou ou m pa ka nan fè manje pou ou ekskize wi talè m ap ba w pa talè m ap ba w pale talè m ap tande w non m pa ka nan fè manje pou ou m pa ka nan dezi m pa ka nan lave pou ou ok pa gen pwoblèm sa ke w pa ka paske m pa tchoulou ou ka fè manje tou ok pa gen pwoblèm. Men si machin nan pran panavo nan lari al kanpe, kiyès wap rele? Lap rele mekanisyen. Yeah!
Wap, non, ou pap rele mekanisyen, wap rele manman. Eh ben e sa wi, lap rele ou mekanisyen san kèl pa rele ou. Oh, mwen, oh, ok, wap, ok, ok.
Piske ou pa, ou pa, ou pa mekanisyen. Kawoutchou machin ou an pran pàn, kiyès wap rele? Lwil la bezwen chanje nan machin ou, kiyès wap rele? Yeah. Gaz machin nan, gaz, machin nan bezwen gaz, kiyès wap rele? Si m pa al nan machin nan pou m di, ey, machin nan pa gen gaz non. Si w pa wè machin nan pral etèn avan w pa met gaz. Si se pa mwen k ale ki lave machin nan. Si se pa mwen k ale ki chanje lwil, ki chanje dlo, ki tcheke, ki make sure ke kawoutchou machin yo gen fre, ki yès k ap fè l pou ou? Pèsòn. Pandan w ap, eskize, pandan w ap di m, ou pa tchoul mwen, ou pa, ou pa sèvant mwen, ou pa ka nan fè manje pou mwen chak jou, ou pa ka nan lave pou mwen chak jou, men sa yo, m pa konn ba w, m pa konn ba w fè yo. Mwen menm m pa konn bay fi al nan makèt poukisa e pa pou kou rèd pasem pa gen pasyans sa de twa zèd tan oh men sam te kisa w bezwen an m bezwen tèl bagay ok m jis pase m achtel paske sam ka fè nan 10 minit wap fèl nan 2 zèd tan m pa gen pasyans pou m fè 2 zèd tan nan makèt la avèw.
Ok li pral pou kòl. Li pap vle e vle li pap vle ale pou kòt li an. Li pral avèl. Ebyen li pral fè 2 zèd tan mwen menm m konnen wap bezwen m tou pase m achtel m pote pou w lè sa w pap vin dim oh m te m ta ou genyen la lè w bezwen soti wap soti pou kont ou. Ok sa ke anpil. Bon, fi pa konnen. E pa fi non, anpil moun pa konnen. Se ke, lò renmen avèk yon moun, nou fòme yon ekip. Nou son ekip, nou la pou nou youn sipòte lòt. Paske, yon ekip ki bezwen fè gòl, si yon grenn jwè ap bat pou se li menm sèlman ki pou bay gòl, ekip la pap janm mennen. Paske, ou pa ka jwe atakan, an menm tan defansè, wap make tout bagay sa.
Yep.
So. Ebyen se sèl pwoblèm m gen avèk jenerasyon 2000 sa. Pèsonèlman m pa wè, mwen menm m pa wè l se anyen si m gen mennaj mwen, si n ap viv ansanm pou m fè manje pou m pran swen w. Tan ke li pa sans inik. Alèz.
M ap fè manje jodi a m leve m ka fè manje, m pa kapab fè l.
Ou ka fè 2 mwa ap fè manje. Ey cheri m pa ka fè manje jodi a non, it's ok. Mwen menm men kòman m fonksyone si m ap viv a mennaj mwen. So, semèn nan la m fè semèn nan, m fè manje chak 2 jou. And depi ou tandel dimanche li samedi restaurant li m paka manje lakay mwen.
Wap pòv wi kouzen. Yeah se konsa sa ka rive m di w a beb si nou pa gen kòb ok map fè manje men si nou gen kòb nou ka toujou soti on kote nal manje sa paka retire anyen sou nou nou tou 2 ap travay.
Admettons nou soti manje pou 200 pou 100 dola konbyen tan ou fè wap travay pandan semèn nan. 40 etan. Ou manje, ou manje, nan 40 etan ou fè pliske, ou fè 800 dola, admeton.
Ou depanse 100 dola, 50 pou ou, 50 pou mwen. Ou byen depanse 200 dola, 100 pou nou chak. Pa gen yon kap soti sou nou. Anyen.
M pa oblije toutan chita la map fè manje baw non. Men, men, men, mwen menm janm di w la, pwoblèm nan se ke, Majorite fi. Depi w tande yo yo la konbat yo la konbatant manke ri m manke fè gò li. M manke fè gò li. Depi w tande yo la konbatant, ou tande yo yo yo yo yo endepandant, la kourajez, se paske yo gon bagay ki rive yo. Se paske yo gon bagay ki rive yo. Mwen pèsonèlman mwen menm m toujou mete Djidji Kamèl because Mwen menm, mwen menm maron anpil. Mwen renmen sa yo anpil. Koulè. Neyè paske ou pa konbatant?
M konbatant wi men m pa oblije, m pa oblije di l. Paske m toujou tande granmoun ap di, sèl pa konn vante tèt li pou di l sa l ye. Ebyen.
Djidji, e ou k ap mennen, m pa konnen. Yè, si yon moun nan vi m w ap wè m s on moun ki, ki trè debouyad, m s on moun tankou Depim vle yon bagay fòm genyenl e toutan m pa genyenl m pap bay vag. Mwen menm mwen menm pèsonèlman. And m pa m pa janm vle nan vim poum depann de yon moun. M toujou vle si jodia mennaj mwen leve li banm 500 dola, demen si Dye ve, m gendwa paka bal 600 m gendwa paka bal menm 500. Men fòk li jwenn 300 nan menm kanmenm. Ou gendwa paka bal li ekonomikman. Yeah. Men ou la pou li, ou edel fè 300 dola sa. Ok.
Wi. Enben se sa.
Se sa ke m t ap di w talè a. Pafwa, tankou, ok, mwen ma mennaj m, nou tou de ap travay, men gon tan nou kreye pou nou ansanm. Nan tan sa ke nou kreye pou nou ansanm nan, nou fè kòb avè l. Mwen menm avè l konn met ansanm, lè nou pa gen travay, nou just al fè spak driver ansanm. Ou byen nou fè Instacart ansanm. Ou tou pwofite fè pwomosyon pou yo. Yo peye ou pa di nou. Pa di sa.
M just ap eksplike ou. Ou konprann? Sa vle di sa pèmèt nou pandan n ap fè kòb ansanm, nou ap enjoy nou, n ap ranse, n ap pale. Yeah, nou pase yon tan ansanm. Yeah, nou pase yon tan ansanm. Yeah, men an gwo, fi, nou pa ka Nou menm jèn gason nou pa ka veye fi. Nou pa ka veye fi. Menm fi tou pa ka veye gason. Men anpil moun panse yo ka fèl. Eske se vyolans ki ki ki ki ki ka chanje yon seri de bagay. Mwen pral di, tout moun pa ka jere kòlè yo nan nan nan menm jan. Sa ka rive nan moman ou fin fò bay shade, aprè sa ou di damn. Menm trè emotive mwen menm. Depi ou wè nenpòt bagay mete m sou lène. Sa vle di fò m pa kite kouto m nan po wi. Paske ou ka pike, ou ka pike sòlda, ou ka pike sòlda sou mwen. Yeah mwen, tout bagay, m son bagay m ap chache jere lakay mwen, li difisil anpil. M son moun ki emotiv anpil. Ben, fò jere sa paske ou wè jan bagay yo ap dewoule la pika lòt semenn nan la m wè Marc Chateau ki sòti la, m tande.

Moun nan te mèt pa konn a nan fèy malangaj a w di la. Men wa konn, wa konn fè kontwòl, kalkil bòlèt pa sou, pa w. Mèt pa konn li. Èske manti? M pa, m vrèman pa ka konn sa se mwen m pa konn ka, m pa konn ki jan w fè kalkil bòlèt. Non men w tande bay sa moun nan pa konn li men lè l, lè l fon kalkil bòlèt la l pa sou 3 boul la. Sa ke m konnen, gen moun nan k pa konn li men w pa ka kontwole lajan avè l. Eben se sa m di w, eben depi w pa ka kontwole lajan.

Sa ou ye. Mwen menm, e ansyen tan, e pandan, sa ke m poze kesyon se paske m te nan ansyen tan, m pa fèt nan ansyen tan, se pa ke m gen pwoblèm avè l, m nan nouvo tan, se pa ke m gen pwoblèm avè l tou, m jis ta renmen pou nou ekilibre bagay yo, sitou kote medam yo. Piga nou mete tèt nou nan konpetisyon. Li tap enpòtan tou kote mesye yo tou wi. M dakò.
Paske anpil gason tou moun di w m pa pa pa w, m pa la pou m fè si, m pa la pou m fè sa pou ou. Men èske ou konnen nou itilize l mal tou medam yo? Sak fè w di sa?
Koz ok. Ou fè 20 dola. Ou fè 20 dola nan chak 1 èd tan, pa vre? M fè 15 dola chak 1 èd tan. Ban m di w yon bagay avan w fini. M toujou di sa, m se stil fi, menm lè m ta pran trimilyon, sa pap fè ke m ap derespekte konjwen m. Lè m di w tankou, yon nèg gen dwa twouve m maledve, ok, yè, bòyfrèn mwen Moun pa se gen dwa twouve maledve. Men anpil moun pa ka fè dekantasyon ant maledve avèk yon moun ki ki tankou la kòman m te ka di sa? Ki jan m te ka di sa pou mwen? Yon moun ki tankou gen fot karaktè jan ke moun yo konn di an. Wè m se stil moun si tankou mwen m avè w m nan pwoblèm avè w Map joure avèw, m pap janm yeah m pap janm diw yon mo ki sal. Men sof ke sa ke map diw lan, lap tèlman fwasew, lap tèlman fè w mal, ou ka menm kriye. E ke ou pral di pito m te joure w, sa pa maledve pou mwen. M frekant men m pa maledve. Tout bèt jenè mòde. Yeah, menm sim tap tap fè milyon otomatikman m chwazi yon nèg map respekte w. Ok e pat la m tap vini non men kisa m ta pral di ok banm pran egzanp la sou ou li pap deranje w si w Yeah pa gen pwoblèm.
Ou fè 20 dola lè pa vre m fè 15 dola lè wap stil jwenn yon fason pou banm yon bil pou mechanste. Nòmal paske w se gason.
What the fuck? Yep. Sa sa vle di? Wè mwen menm, m te mèt ta fè milyon. Menaj m ap fè di dola. Non menaj ou se. Depi li pa banm nan di dola l la, m santi kèt. It's ok, it's ok menaj ou. Eben. Paske pa w la se pou menaj ou tou. Pa menaj lan se pou ou, pa pa w la se pou menaj ou tou. M pa gen pwoblèm apresa l tire 2 fwa di dola nan dèyè m non. Men nan sa ke l ap. fè a. Ou fòl ba ou ladann.
Fòl ba mwen. It's okay. Se sa k fè m santi m fanm. Se sa k fè m santi m gon moun nan vi m. It's okay. Men mwen nan ki nan ki kontèks m ap di w li, tankou ou kwaze fi a. Yeah. Admeton m soti la, m, hey, m kwaze Djidji, oh, m, ou konnen m apresye w bagay sa, oh, m ta renmen fè ti pale avè w, nou fè echanj nimewo. De twa jou aprè, nou fè ti soti. Ou konnen Ayisyèn. Pou m pa di jamè, men premye fwa, nou jis soti. Ou gen tan depanse yon 500 dola, ki nòmal. Nou sòti yon dezyèm fwa n depanse yon 500 dola sa fè 1000. Twazyèm fwa oh m pa ka sòti non cheve m pa fèt, zong mwen pa fèt. Enben tout jounen w ap envite m sòti sa vle di menm ou pa janm panse ke tèt mwen ou pa janm panse. Sa mwen t ap toujou fè yo.
Hein? Sa mwen t ap toujou fè yo. Enben si se ou k bezwen m pou sòti avè w li nòmal. Sa m ap di w la. Non!
Pandan se tan ou konnen wap fè, pandan se tan ou konnen ou gen plis opòtinite pase m. Gen de bagay ou pa bezwen di yon gason pou l wè l. Mwen m pa pral di w, cheri fò w ban m kòb pou m al fè zin mwen paske ou sipoze. Non e pa mari m. Listen bebe, ban m di w yon bagay. Mwen, de ti pale avè m pandan se tan chak swa w ap date mwen. Si m pat bèl fanm, si m pat byen kanpe, si m pat gen may ou pa tap date mwen. Lè map soti avw yo poum fè zong mwen se lajan m peye Lè map soti avw yo poum met on rad sou mwen poum met on parfum chè tout sa we achte m achte yo. Men mwen m tou mete yo tou. Anyway se ou k bezwen soti.
Ok si ou konnen ou bezwen soti eske wap peye yo eske ou pap mande w sa yo pou wap ban mwen yo eske wap ban mwen yo ou pap ban mwen yo. M pap baw tout men map baw ladan yo.
Ok sa se relasyon. Dayè pandan wap di sa la tou gason vin pi mandyan ke fanm. Wè kounya lè w wè tout fanm ap bat pou met tèt li deyò, fanm nan ap bat pou l endepandant paske tout fi ta renmen kanpe pou di, bon mwen menm se lajan m ki mete m kote m ye an. Jounen jodi an gason plis mande fanm ke fanm mande gason. Mwen menm m konnen nèg k ap koze avè m, nèg la nan diyèm mwen tout jounen k ap voye mande m lajan. Wi! An w mandi an monchè. Non!
Epi se pou mwen twòp. Gason vin. Lap mande w lajan.
Yeah! Bon, kap, li ka tou mande w tou pou nan, pase nou avè la tout may non pou m byen di w. La tout may li. Pase lap, si l tou mande w la konnen w pap gen entansyon pou vin mande l pase bon gentan konnen l pa gen. Evre!
Gentan konnen l pa gen. Si l tou mande m epi mwen menm m voye l ba li, li pran l kanmenm. Ou ba li.
Pou w ta ba l 10 fò w ta fè min wi. Si m ta, ok, m voye l, ok, admeton m voye l ba li li pran l kanmenm, kounya kisa w pral di? Ou pap voye l.
Kòman m pap voye l la? Sa an bon pou w pran m pou yon pòv? Non e pa pòv non. Poukisa w pral bay yon gason kòb ou? Ou pa konnen gen fanm aktyèlman la k ap okipe yon gason ba l tout bagay san ke nèg sa pap travay li pap fè anyen?

Tankou moun yo konn di, yon sèl fwa, yon sèl fwa eksperyans. On erè.
Eksperyans li. Mba sa, eksperyans li. An tou ka, nou tande Djidji di depi n ba li, yon sèl, yon sèl fwa pa plis, yon sèl fwa. Yon sèl fwa. Si n ap fè l, si n ap ba li, pa kite moun tande. Grate pye l, epi grate men l, epi mete sa n ap mete a. Tou mete nimewo a epi mete yon mil dola ladan l. An atandan pou n ka pou n ka fè cheve pa vre DJ? Plop pop pop pop ou wè bagay nèg la Depi depi l ba w yon mil dola pou w fè cheve w ap kadet li Pop pop pop pop Yeah So m pa konnen Junior pa la jodi a avè nou e mwen DJ DJ m pa konnen pale pale a moun yo pale a moun yo Sa w wè nou konnen. Dabitid e toujou nou 3 men jodi a e sèlman nou 2 ki la. So nou pap twò rete nou pap twò rete toujou. On a fò n pale bon n ka pale. Ou konnen nou pap twò rete toujou paske mwen m gentan santi m gentan santi Junior manke m twòp la jodi a pou l ap pale avè w. Si m tap di si m tap di si m si w tap ok si w ap ekri yon fi w ap di l li manke w. Ok on zanmi few ki ou fon de twa jou ou pa tandel koman ou tap esplikel sa koman ou tap dil sa. Mwen menm ou mankem sak gen. Non non non non epa epa paske m pa pranl nan sans mal. M pa pranl mal.
Ok si mwen m tap di si m tap mande. On gason ou mankem bro. Gen menm chan an m pa tandew non kalanbè fo jan manman w bri tande frèm. Gason
toujou bezwen konplike tout bagay. Men sa ye. Oh li di anpil wi. So fò dil kalanbè, fò dil tout moun sa. Li di anpil pou m ekri pou m di ou manke m wi. Lap di anpil pou m just pran telefòn m di yo sa k gen ou manke m wi frè e pa vre. Ou ta fè menm jan a nèg Jeff Oka. Si w vle map rele yon patnè la map dil li manke m la pou ekivalè mizè si w ka menm. Ekivalè betiz lap di m la. Nèg Jeff Oka.

Talè l ap sonnen. Yè l pou li. Se misye pa misye. Pou mouto jan nèg sa ap di. E ba e vòlè a fè moun wè pou vòlè frè.

Sa vle di la. Ou just mankem mwen ou paka mankem yo ap fèm ri. Yeah alèz monchè. Yo ou mankem tou apa. Oh yo ok respè izo. Anpil love. Yo monchè men yo. Anpil love frèm sa wap fè la. Ah non ebyen ok pa gen chou map baw bri ankò. Sa dwòl pou yon gason just pa ka di yon gason ou manke m kisa ki mal nan sa.
Non, m pa wè anyen ki mal. Ok admettons se fransè ou te pale. Kijan w ta pral di l? Men fransè, fransè li rete li rete nòmal fransè men nou menm kreyòl avèk fransè se de bagay diferan. Ou konprann? M sonje w ou manke m. Kreyòl la se m sonje w. Mwen eseye rele mafya sa pase mwen m pa jwenn li. Pou nèg sa. Fi avèk gason anfen. Se ki se pa ki se pa pwoblèm, se pa pwoblèm li ye vrèman, se jis pou m montre w. Paske pandan m ap di, pandan m ap di ou manke m ou manke m nan tou, pase fò m Fòm pridan paske yo konn bay yo pa nòmal de dènye jou sa yo. Paske kat nèga ou mankel epi nèga te tou gon bagay li ta vle diw ou byen ou menm tou gon bagay ou konnen. Sa pa anyen, sa pa anyen.
Li pa anyen men men men. Sa ka rive li ta anvi diw yon bagay li pwofite. Kounya lal tou pwofite dil kounya ou pap ka voye pye. Men jan Jeff Oka te di. Ou genlè pè.
M pa pè, m pridan. Gen pè, gen pridan. Èske w twouve, èske w twouve l nòmal pou m rele Mendel pou m di Mendel li manke m? Li pa nòmal. Li pa nòmal. Sa pa anyen. Pou ou. Talè la ou tande Mendel te voye yon 10 dola la pou yon moun la epi e mwen l vin jwenn la Mendel tou monte la di, oh m konn abitye voye kòb pou mari m kaka voye epi moun sa yo e soumoun yo ye. Masisi. masisi e e pou m di l konsa se bèt yo ki trè trè trè trè trè eklere ayiti depi ou fon ti di l byen trè soumoun trè frekan di l byen trè soumoun trè frekan depi ou te fon ti te fè sa te fon ti pale avè yo Mendel li menm li eklere bon depi l lòt la se mendel pridan tou Eske ou konnen mwen menm m doute de masisi mendel la. M pa kwè mendel masisi tou non. M santi si m pot bòbòt mwen ba mendel l ap fini avè l a kout bwa. Eske ou sonje eske ou te wè mendel dènyèman k te ayiti nan karayib. E l te di sa li di mendel la sa depan de kòman ou vin pran l lan. Pase depi e biznis k ap fèt ou bezwen mendel la l ap ba w mendel la. Ki nòmal.
Pou mwen, pou mwen, pou mwen l verite paske anpil moun men nenpòt jan w bezwen Mendel la, w bezwen l ti gason, li ba w ti gason. Nenpòt sa l vle l fè avèk avèk nou menm kominote ayisyèn nan. A ki ki diferan de pakèt lòt ti masisi ki ap pran pòz yo, yo bliye si ayisyen, yo bliye si ayisyen pa konn pa konn pè. Paske pandan w ap fè sou moun avèk ayisyen an, menm si w ba w isit la la l ap l ap l ap pase w yon dekalòt kanmenm. Y ap mete l nan prizon men dekalòt w ap pran.

Djidji genlè timid jodia m pa konn sak pase djidji pa vle pale junior djidji ou manke junior mwen menm yo chan fè yon fon fason pran manbri tande m pèdi kontwòl mwen nan vil la m paka di w manke m. Junior ap byen pase an vakans. Bon sa e ti granèg yo ou pran junior pran kounye a e mwen k manke. Mwen? Ki vwa m te pran vakans la? Ou te pran ou te pran pou fen ane a ou te pran bagay. Men men m dejan m tap travay tou. Ou tal Dubai. Wap di moun li pa vle di djidji pa vle di nou kote lap travay. pou nou ka toujou sipòte l tande sipòte l nan fè nan voye ti kado pou l ou pa renmen ou pa renmen live ti pa jèm fè live non bako ou pa jèm monte nan live tou ou pa jèm monte nan live seli batè dekonn nan live serye menm si m ta seli batè sa m te di nan bagay sa m te fon bon tan seli batè tout jounen m nan live m pa jèm monte nan live seli batè non. Ou poko janm kontan yon moun. Ou poko janm detan moun online?
M konn pale avèk moun nan online epi apre sa nou vin gen yon relasyon. Sa rive m yon fwa. Yeah, yon fwa. Ou nou di w date, date, kòm si, ok. Nou just jwenn online, n ap pale epi nou pran randevou pou nou soti?
Yeah. Yeah, e konsa wi, sa rive. Apre sa nou vin bon ti mennaj ou byen? Mm-hmm. Ok. So, m gwo kesyon pou ou wi Djidji. Mm. M gwo kesyon pou ou wi. Si ou ta renmen yon atis vin jwenn Diana, kiyès li t ap ye?

Al danse yon joe dwèt file oubyen yon medji. M toujou di sa. Solda met kòb nan pòch ou m pral fon pwogram. M renmen yeah m renmen poutan yo pa e pa atis prefere m yo ye. Mwen anvi danse.
Yeah. Ki vibe ou pi renmen nan joe a?
Tout nèt. Tout mizik li yo nèt oubyen? Tout tout tout tout.
Medji a m konnen medji a m ka m ka pran m ka pran medji a nan mwen a 100% men joe a li yon ti jan difisil. Bon kòm m pa Anpil fwa, atis lan konn pwodui 10 mizik poutan se sèlman 2 ki fè it oubyen 3 sou albòm li an. Bon, genyen m ka pa konnen men sa m konnen yo m renmen tout. Ebyen,
yo m pap di non. Degaje w, fè, fè, mennen, mennen, mennen Caramel nan yon, nan yon, nan yon Joe pou mwen tande, Dwèt file. E te, epi dènyèman l te, li te Florida, li te Florida dènyèman. Nèg sa ap bay pwoblèm la. Sa m pè di Florida, li te Boston tou wi. Li te Boston, li te tou prè yon kote ki tou prè Philadelphia m kwè. Lè l te lè Pidous te avè lè epi Pidous li te di Pidous yo ou pral pati avè m aswè apre Pidous te fin pèfòme al te tou al avèk Pidous. M pa konn kote pwogram sa te fèt. Antouka e e Medjy enposib. M gon patnè m Medjy bloke. Gwo patnè Medjy bloke. Pase l tap fawouche Medjy tèt kale. Bon si tèt li kale vre. Medjy ap bloke w.
Medjy enposib Jiji Carmel voye nouvèl ba ou degaje w vin jwe Indiana pou pou Medjy pou Jiji ka danse pou ka fè ti danse avèk. Jiji lakay mwen cheri.
Ebyen voye mesaj la voye mesaj la klè ba li voye mesaj la klè ou pa janm konnen si l pa pou veye jwenn li. Antouka Medjy konnen li konnen deja. Dil li epa m pa ou konn ou konn ou konn Paske m gen anvi de yo sou tiktok mwen kote m di sa yo m anvi danse Medjy. Ou konn fè ti ou konn fè ti DM ni? Non m sa.
Konn fè ti foto. M son moun ki pa tankou ok m fanatik wi men pa m pa m pa yon moun ki kole dèyè atis vreman. Paske, tankou m toujou, non m pa bezwen, wè m fè pwogram on pakèt atis, men sa pa janm rive m on fwa nan vi m pou wè kote m fè foto avèk on atis. M son moun ki renmen wont, m pa p dakò pou m al kanpe bò kot on atis pou fon on reyaksyon ki pa fè m byen, menm si m ta renmen atis lan anpil anpil anpil. So, Otomatikman m ale nan pwogram nan m enjoy sa sifi pou mwen. M pa bezwen foto avan w enpòs Epi tou kote m gentan m al bay moun fè stil sou mwen? Bon mwen m son atis pou tèt mwen epi tou m pral nan ba moun fè atis sou mwen. Ki jan de pwogram ou renmen Dutchie? Rabòday? Sa depan de moman paske dèfwa e vibe rabòday la nan vi pran. Ou konn gouye Dutchie? Nou degaje nou. Konnen. M pa konnen, m pa konnen, si w ap di, di nou, di m, di m. Dèfwa m degaje nou, yeah. Ou renmen ti. Dèfwa, men m son moun ki plis di jan klasik, paske m son moun ki pè kouri, m pè pwoblèm. M prefere ale nan ti restoran, m ale nan galri art, m ale nan piknik, jan de bagay sa yo epi. Anfòm chè li ye. Non, ou konnen.
Anfòm chè, anfòm chè DJ. Si nap voye mize, mèt banm ke bon 2000 dola toujou, map ba nou kontak la, degaje nou. Devin, devin banm, bon mwen menm pa mpa ma devin, devin banm on 2000 dola map di 2000 dola e pou mwen. 2000 dola e pou mwen epi map di DJ pou pou pou pou pou nap met nap nap banm 2000 dola, map mete nou an kontak a DJ epi DJ ap di nou kisal bezwen. Men fèm tounen biznis. Bebe eske w wè li fè m tounen biznis li. Fò n fonksyone monchè. Nan 2000 dola pa m nan m ap ba w 500 dola la. Nimewo w ap mete pou kontakte m nan silvouplè mete LLC dèyè l.
Antouka ti mesye te kontan avè nou e te Djidji Karamèl, Didro ki te sou platfòm Meli Melo avèk nou. Pa bliye kontinye abòne pataje sou YouTube ki se Royal Prodz. Chak dimanch n ap gen yon nouvo epizòd. So mèsi pou pataj yo, mèsi pou comment yo, kritik yo and nenpòt moun tou ki ta vle ede nou avèk sa nap fè a pa konnen fizikman, ekonomikman, kritikman, m pa konnen janm di l ankò, degaje nou nou la pou nou nou prèt a tou, nou prèt pou nou tande tout moun ki vle ba nou, ki vle joure nou, ki vle ankouraje nou, tout bagay posib. So rete direkte avè nou, rete kontan avè nou, nan yon lòt epizòd.
Bon babay tout moun swete nou pase yon trè bòn ane m swete nou anpil siksè m swete m rewè nou ankò nan yon lòt cho se te djidji ki te avè nou pase abòne avèk kont youtoub wayal prodz la enstagram meli melo an pa bliye abòne avèk djidji karamèl la tou nan tiktok. Nan IG epi nan Facebook ki se Fefe Felina Felix. So mèsi anpil anpil anpil pou chak grenn abone, chak grenn comment, chak grenn pataj konnen ke sa yo konte anpil anpil pou nou paske san yo menm pap gen meli milo ok. So babay yon lòt fwa ankò pou yon lòt epizòd.